Bonjou, bonswa avèk tout pèp ayisyen, tout moun ki pral tande mesaj sa a. Mwen di yo yon gwo bonjou si leve nan maten, yon gwo bonswa si leve nan aprèmidi. Mwen koube mwen byen ba pou ke mwen salye kouraj pèp ayisyen an. Mwen koube mwen byen ba pou ke mwen salye bravo pèp ayisyen an. Yon pèp k ap soufri, yon pèp k ap kriye, yon pèp k ap rele, yon pèp k ap pase mizè, yon pèp k ap goumen maten, midi, swa pou yo ta kapab jwenn yon ti lavi miyò. Yon pèp, tout sa yo ba li l aksepte, yon pèp, tout sa l jwenn li pran, men ki pa janm egzije anyen. Ayy pèp gen kouraj papa se pèp ayisyen ala yon pèp genyen fòs poul konbat gen fòs poul reziste se pèp ayisyen pèp lan di ase ase ak lamizè ase ak grangou ase ak kidnaping ase ak Vyolans ase ak vyòl sou timoun, sou granmoun, ase ak tout abus ke nap fè subi. Jodi a, nou vle pote mesaj sa pou nou, pou nou diw ke Bwa kale a lap rive sou ou. Bwa kale a li deja devan pot lakay ou. Bwa kale a li deja bò kote ou la, li nan zòrèy ou, li nan tèt ou. Sou wè pèp la poko pran ou, konnen ke yo rive sou non ki nan lis la. Men yon sèl bagay nap di pèp ayisyen an. Bwa kale an, se pa sèl sou ti nèg a sandal yo non pou l ta rive. Bwa kale a se pa sèl sou ti nèg ki paka manje yo non sa yap bay zam pou al touye non pou ta rive men bwa kale an tou fòk li ta rive sou nèg a kostim yo ansyen senatè yo lè yo te konn ap fè Lè yo te konn ap fè sa yo rele kanpay, yo te konn ap distribiye zam nan tout geto yo. Sou depite ki te konn ap distribiye zam nan tout katye popilè yo. Jodi an, si nou wè jenn ti gason sa yo, jenn fanm sa yo rive nan eta sa, se pa yo ki met tèt yo la. Wi! Yo eksepte pou yo antre ladan. Men, jan n ap gad la, gen anpil moun bwa kalan rive sou yo, yo pa t ka achte yon zam ki koute 3 mil dola non. Yo pa t ka achte yon zam ki koute 15 mil dola non. Yo pa t ka achte yon zam, yo pa t ka achte yon zam ki koute 80 mil dola non. Yo pa t ka y ap plede achte bal, achte minisyon non. Se yon moun ki ba yo. Sa vle di. Nap ret gade moun ki ba yol lan nan zye? Sa vle di se sèl yo menm kap pase nan bwa kale a? Ebyen, yo menm lè yo fin pase, moun ki ba yol lan, lap pran, lap pote ba yon lòt. Nap touye sa a yo jodi an la a, menm moun ki te ba yo avan an, menm moun sa yo pral kontinye pote bay lòt. Nap wè ke travay nap fè a an ven. Poukisa ke nap mache koupe ke koulèv lan e tèt koulèv lan? Tèt koulèv yo, kote yo? Nou pa konn kay yo? Nou pa konn kote yo ye? Se yo k toujou ap pale sou radyo wi. Se yo k toujou nan tout radyo, nan tout televizyon wi k ap fè entèvyou. Se yo k toujou di ap plenyen pou mizè nou wi. Poutan, gen anpil bandi ki site non yo. Gen anpil bandi ki di kiyès ki ba yo zam, kiyès ki pote minisyon, kiyès ki fè dis, kiyès ki fè dat. Bwa kale an kòmsi n ap gade yo nan zye. Wakanda pa pou vin devan lakay yo, men se pou sa nap travay anvan. Se pou sa tout ti jèn kap mouri la yo nap tiye yo e gen lòt kap pouse, nap tiye yo gen lòt kap pouse. Paske moun kap ba yo zam nan se sa yo poun koupe tèt yo, se yo poun elimine, se yo pou nou. tire se yo pou nou elimine pou nou efase e konsa si pa gen si pa gen moun kap bay pap gen kap pran si pa gen moun kap pote pa gen kap pran mesaj sa pou tout pèp ayisyen kale je nou vire je nou m dakò bwa kale ap kontinye kontinye bwa kale kontinye mache pran bandi. Men, pa bandi sèlman avèk sandal yo, pa bandi sèlman avèk sapat yo, pa bandi sèlman ki pa ka manje yo, pa bandi sèlman sa n ap gade la a yo ki pa menm, ki pa menm ka ofri tèt yo anyen. E nèg ki gen viza, nèg ki ap moute, nèg ki gen bato, nèg ki gen dwàn, Nèg ki pou e nèg ki bay zam yo pa di la vérité tout otan nou pa rive bwa kale a sou yo nap toujou kontinye gou nap toujou kontinye batay e nap wè nap koupe pye bwa nap nap koupe branch yo men pye bwa lap toujou kontinye bay bay branch pye bwa ap toujou kontinye bay vye fwi sa yo nou wè nap genyen an Ayiti a mezanmi kale je nou bwa kale an li pou tout moun tout moun ki enpeche peyi a avanse. Kidnapè a kostim, kidnapè a a sandal, e e e e e vyolè a kostim, vyolè a sandal. Fòk nou fòk nou sispann ap fè prejije pou n ap pran ti vòlè anba yo e nou kite nèg ka kostim yo. Lè zansyen depite, lè zansyen senatè, ansyen majistra, ansyen minis, ansyen prezidan, nèg sa yo se yo menm ki distribiye zam yo, se yo menm ki chèf geto yo, se yo menm ki chèf bandi yo. Sa vle di, bwa kale an se sèl sou ti malere yo? E se pou sa, Bwa Kale an, n ap toujou nan Bwa Kale, n ap toujou nan mizè, n ap fin elimine premye gwoup sa a, epi menm nèg a kostime yo pral bay yon lòt gwoup, paske y ap toujou jwenn moun ki nan grangou, se poutèt sa yo met pèp la nan grangou, jis pou yo kapab toujou jwenn moun pou yo itilize, pou tiye nou, pou vyole pitit nou, pou kraze nou, pou fini avèk nou. Mezanmi fè tiktok avè sa. Fè l pase pou nou. Bwa Kale an sipoze rive ni sou nèg a kostim, nèg a kravat, nèg k ap distribiye zam, Nèg ki te konn antre nan geto a yo al bay zam, nèg ki te konn met chèf gang, bwa kalans koze rive sou tou. Toutotan nou pa koupe tèt koulèv la, koulèv la l ap toujou pouse ke. Toutotan nou pa koupe pye bwa a, pye bwa a l ap toujou bay move fri. Toutotan se branch yo n ap koupe, enben nou p ap janm jwenn rezilta paske pye bwa a ap toujou pouse branch, l ap toujou pouse move fri. Pèp Ayisyen kenbe fèm! Kenbe la. Bwa kale ap kontinye. Pa kanpe non. Pa kanpe. Si nou kanpe nou bay legen. Si nou kanpe nou wè pye bwa sa a nou kòmanse debranche a. Si nou kanpe l ap repouse branch ankò l ap vin pi mal pou nou. Bwa kale ap kontinye. Mache pran bandi tout kote. Avèk tout sa nou genyen. Lejitim defans. Ke Bondye beni Ayiti. Ke Bondye beni lemond. Pèp Ayisyen. Kenbe fèm. Pa lage. Bwa kale. Nan bò miskaden an n brale.